Ki veritab wòl Legliz la nan sosyete a? Ki vrè misyon Leta a? Kijan sitwayen yo dwe patisipe nan devlopman peyi a? Pou jwenn repons ak kesyon sa yo, Ameriken Fosèt ap prezante w Laviwonn. Laviwonn, se yon emisyon k ap ede w konprann pi byen wòl chak moun dwe jwe nan sosyete a. Laviwonn se chak samdi 4 è sou Amerikinfo 7. Amerikinfo 7, le symbole de l'information. Madame, Mesye, bonjou, bonswa, sa depan de a kilè wap gade emisyon Laviwonn ou sou Amerikinfo 7. Nou kontan pou nou antre lakay ou jodi a la pou dezyèm nimewo emisyon sila. Nou pral resevwa sou plato ameriken Fosèt, yon jèn gason ki se yon ansyen kandida pou depite Site Solèy. Se ak li nou pral fè yon ti pale pou nou kapab wè kòman konjonkti peyi a ye e lòt fè sosyal tou ki ap devlope nan sosyete a. Li rele Louima Louis Juste. Se ak li nou pral fè yon ti pale. Bonswa Mesye Louis Ma Louis Juste, se yon plezi pou nou resevwa w. E m salye w e Job, m salye tout oditè oditris e tout entènot ki pral tande e swiv emisyon Laviwonn. Jodi a m byen kontan sou plato e Amerik Enfo 7. M la pou n pale sou konjonkti peyi a epi sou tout fè ki ap make aktyalite politik la nan peyi a. Non pa m se Louis Malouis Juste, M se yon ansyen kandida pou depite Site Solèy, m se yon antreprenè, m se yon responsab politik ki se Platfòm Pitit Desalin anndan komin Site Solèy epi m se kòdonatè nasyonal Demaske ki se yon mouvman sosyo-politik epi M se yon jèn gason k ap batay, k ap milite pou byennèt moun ki pi pòv yo. Se sa. Donk,
Bisco kòmanse fè istoriste yo pou nou. Donk, konbyen tan ou genyen depi ou mouvman politik la? Bon, m sonje depi lè m te timoun an 1991, lè sa a m te gen dizan, lè eleksyon e E prezidan Jean Bertrand Aristide lè envestiti an m sonje depi lè sa m te kòmanse nan manifestasyon lè sa te gon ti ba yo te konn fè avèk on bro on bout mamit epi w mete w ap fè y ap rele kòk kalite ni mwen menm m te konnen mwen menm lè sa m te timoun m te toujou nan lari ansanm avèk tout lòt zanmi m yo lè sa m te nan site solèy la e nan zòn belekou gen bann ki konn ap pase mwen m toujou avèk ba la m ap fè kòk kalite kòk kalite mwen m se yon moun depi de jèn laj depi dizan. M angaje m nan politik, m konn al nan manifestasyon ak tout jèn laj mwen. Bon m mèt di sa bon m gen 38 an e ane a la ki pral e out pral fè m 39 an m panse m gen yon bon 29 an nan zafè politik depi m ap batay paske depi tout piti 10 an m kòmanse pran lari nan kesyon manifestasyon pou te selebre e aveni e prezidan Jean Bertrand Aristide sou pouvwa an 1991. Donk e batay politik sa wap mennen lontan e bon ou ka ou kapab ede nou ede piblik la gran piblik la konnen tou e kòman kòman ou menm antanke lidè ou wè mouvman politik la. M panse e mouvman politik la se yon mouvman kap grandi e paske Lè w di de politik, ou wè se mouvman sosyal yo, paske se mouvman sosyal yo ki mennen batay politik, mouvman pou byennèt, moun gen kay, moun gen lojman, moun gen libète lapawòl, tout sa e tout deklarasyon inivèsèl dwa moun yo, se sa ki pral mennen yon batay politik, paske yon batay politik se pou l rive konkretize se a byennèt moun ki pi pòv yo, lè w pran pouvwa ou pa pran pouvwa pou w anrichi tèt ou, lè w pran pouvwa se yon pouvwa de sèvis ke w pran, ou pran l pou w pote satisfaksyon bò kote moun ki pi pòv yo, m panse se mouvman politik la li an nèb l ap emèje, li kòmanse gen anpil pwogrè k ap fèt ladan l malgre gen anpil kach si l pran la, li pran ladan l avèk plizyè koudeta, avèk plizyè e gouvènman tranzisyon ki pa pote satisfaksyon. pou moun ki pi pòv yo pou batay avèk plizyè pouvwa tou ki eli jèn pran pouvwa phtk yo pouvwa e tèt kale bandi legal yo ki pa janm pote satisfaksyon reyèl avèk bezwen moun ki pi pòv yo se sa k fè n ap di batay politik la se yon batay k ap kontinye malgre l ap grandi gen. Gen pwogrè ki fèt ladan l, men fòk nou toujou kontinye batay pou n wè pou n ka pote yon satisfaksyon pou moun ki pi pòv yo paske pouvwa lè w pran l se pa pou sèvi tèt ou, se pou sèvi moun ki pi pòv yo, se pou w pote satisfaksyon avèk bezwen ekonomik, bezwen sosyal, bezwen psikolojik tou paske peyi a gen yon pwoblèm k ap travèse l la sèjousi, se pwoblèm kidnapin, ensekirite, se tout sa yo ki pou fè fòk batay politik la kontinye pou n wè pou n ka pote yon satisfaksyon avèk moun ki pi pòv yo, moun k ap viv nan milye rekile yo. Opozisyon, Lòske gen pouvwa, fòk gen opozisyon. M panse opozisyon an se miyè konseye yon pouvwa politik ki ap reflechi, yon pouvwa ki la, ki pou pote satisfaksyon. Paske opozisyon toujou ap kritike, l ap pote e l ap pote solisyon tou. Si pouvwa a te. tap pran kritik pouvwa a e opozisyon an ap tap fè a, m panse yo tap pote yon meyè satisfaksyon pou e popilasyon an. Lè w pran kòm si an n pran yon egzanp klè, tankou lè ou wè yon ekip moun tap mande kot lajan Petro Caribe a. Lajan Petro Caribe a se lajan Yon lòt peyi te fè yon don avèk yon moun tankou nan kesyon de gaz, pouvwa bolivaryen nan, Venezela, te fè yon don avèk peyi Ayiti pou te ka pote satisfaksyon nan bezwen sosyal yo, bezwen ekonomik yo. Lè w pran yon ekip gwoup moun ki te sou pouvwa ki satisfè tèt yo senpman avèk lajan epi pa gen okenn aktivite sosyal ki fèt pa menm gon lopital ki konstwi pa menm gon bon sant sante nan milye iben yo ki konstwi m panse si leta gwoup moun ki tap denonse kot lajan petro karibe a leta li menm te tande moun sa yo yo te fè bon jan odit sou pase moun sa yo te mete kou siperyè dè kont te mete leta an branl jistis lan an branl m panse nan moman la nou tap rekipere anpil lajan pou te ka antre nan kès leta pou te fè aktivite. Sosyal yo, m panse se paske leta sant leta sa n gen la son leta de konwonpi, yon leta k ap jwi sou privilèj sèlman, li pa yon leta de sèvis. Se sa k fè yo toujou di yo kalifye de opozisyon radikal, se sa yo ba l tout non, via pou yo ka minimize opozisyon an, se sa k fè yo di se opozisyon radikal.
Donk ou ap fonksyone nan Site Solèy antanke lidè ansyen kandida e pral gen eleksyon la a ou ap tounen ankò? Non, m pa kandida pou plizyè rezon paske m estime konjonkti yo pa favorab pou mwen menm pou m al nan eleksyon. Se sa ke m te fè Depi oparavan m te chwazi al sipòte yon lòt kandida, apre lè m te fin pa t pase nan premyè tou, m te sipòte yon kandida epi nou te mache epi mwen menm m te tou di m pa kandida epi m pa konnen alavni, alavni nan pwochèn lejislati ki gen pou gen yo si m ap pòte m kandida men pou lenstan m pa kandida e m toujou la m ap fè politik, m ap batay nan milye a pou n wè kijan n ka pote yon amelyorasyon. Pou moun ki pi pòv yo, paske Site Solèy se yon katye popilè ki repite pòv, ki repite majinalize pou tout pwoblèm nou konnen yo, paske Site Solèy se yon zòn yo delese, pa gen okenn aktivite sosyal ki fèt depi apre pasaj pouvwa Jan Bètran Aristid, pa gen okenn lojman sosyo ki fèt, pa gen okenn aktivite ki nan sans de pwogrè ki ka jenere Jeneri revni anndan an ki fèt mwen m panse m toujou la map batay pou n wè avèk moun ki vle ansanm avèk òganizasyon nou p konn kolabore yo pou n wè pou n ka pote yon amelyorasyon nan pwochèn eleksyon kap vini yo pou n sipòte yon kandida pou n wè yon kandida ki gen pwogram ki gen vizyon ki ka ede nou menm kòm òganizasyon amelyore Kondisyon moun yo ap viv anndan site a. Donk jiska prezan la Site Solèy kounya la e kòman kòman'l ye? Bay nou reyalite a nou. Bon e Site Solèy dè e de no jou ap viv yon sitiyasyon de vyolans kote chak jou se moun k'ap mouri, se bal k'ap tire dènyeman e nan semèn sa la sot gen Plizyè zak vyolans ki fèt, menm gen elèv lekòl ki pran bal, se bagay nou denonse. Nou pa ase swete lanmò nan nenpòt kan ke li ye a. Nou swete ke nèg k ap viv nan Site Solèy yo, nèg ki majinalize yo, nèg l delese yo, nèg ki deprime yo pou yo fon konsyans pou yo pran konsyans de eta yo paske lè yo baw zam nan yo baw zam nan pou yo itilize w apre lè yo pa bezwen w yo pran w kòm kotèks kòm papye ijenik e menm yo menm tou e menm moun ki baw zam sa yo ki pral e trake w tou Mwen m panse nèg yo fò nèg yo ta pwan konsyans pou yo wè eta yo eta site solèy ye paske yè swa gon lapli ki fèt la se anmwey moun ap rele m panse zam sa yo n te ka itilize yo pou n te wè kijan n te ka fòse leta pran bon jan desizyon pou kire dè mezi pou kire kanal yo pou konstwi lojman yo nou gwen dizan depi lekòl nasyonal la tonbe Plas fyète pa gen anyen ki fèt m panse fòk mesye yo ta pran konsyans de eta site a pou yo fè yon bagay an komen pou yo ka pote satisfaksyon avèk yo menm pase yo gen pitit yo gen madanm yap viv nan zòn nan yo gen fanmi m panse se pa pou tèt yo yap fèl yap fèl pou demen yap fèl pou pitit yo pou yo ka viv yon pou pitit yo ka pa menm leve nan menm kondisyon yo te leve a paske tout moun ki gen zam ou opte depi w depi e pa zam legal ou gen men moun ki gen zam legal la depi l kwaz yon bandi kwaze l l ap mouri ou menm ki se yon bandi ou menm ki gen yon zam nan men w m panse bagay yo se de kote l ye se de oubyen twa kote se prizon se. lan e simityè ou byen ou depoze l pou reinsere w mwen se sa m ke m swete ke avek chak nèg lan site ki gen zam pou yo depoze zam lan pou yo ka reinsere yo pou yo reprann lavi nòmal yo. Donk e ou sèlman enplike nan politik ou byen ou fè sosyal anndan site solèy? Wi m gen sosyal m gen yon fondasyon ki pote non papa m ki se fondasyon Lumelu Juste ki gen yon team surnom ki rele Loul. Nou batay, nou e travay avèk plizyè lekòl. Nou te dènyeman nou te fè yon distribisyon 15 ban nan yon lekòl Lasalin. Nou te fè plizyè aktivite, nou kot distribiye valiz, gaz avèk sipò ansyen depite Lemer Pierre. Nou fè anpil aktivite sosyal anndan, menm ke pa avèk fondasyon an, avèk staf ke nou genyen ki rele Paka Rich anndan. Nou konn distribiye manje, nou distribiye ak lòt aktivite avèk sipò depite a ki toujou Ki ansyen depite a ki toujou ba nou mwayen pou n wè pou n ka fè aktivite sa yo? Donk, ou, fason pale a, ou espere ke Site Solèy chanje pa rapò avèk sa ke moun ki abite nan Site ap viv jounen jodi a? Se swè pa m, se abitan Site Solèy mwen ye, depi yo wè m nan lari yo wè se Site Solèy, m pa ta swete Site Solèy rete nan nivo ke l ye a, nan nivo kritik ke l ye a, paske dènyeman Site Solèy t ap viv yon lapè, Tout lemond antye, komisè ki t anndan resevwa prim, li resevwa plak donè kòm katye ki pi sef nan kapital la, nan peyi a, tout kote tout moun t ap swete vin nan Site Solèy. Denojou, bagay yo vin chanje, vyolans lan repete, se chak jou, chak jou, chak jou moun ap mouri, bal ap tire pandan Site Solèy pa fè zam, li pa fè bal, se chak jou zam ap tire. M di moun, k ap itilize Site Solèy, k ap bay zam, k ap bay bal yo fon ti kanmpo, kite popilasyon an viv yon moman ki stab pou yo ka pran desten tèt yo, pou yo ka batay pou chanje kondisyon y ap viv. Mwen menm e vi avèk pozisyon pa m, mwen menm m pa kòmsi pale avèk e. e moun e dirèkteman, m pa enplike dirèkteman nan pale. Si gen yon ansanm notab, ansanm lidè ki chwazi koutwaye nèg yo, pale avè yo, m prè pou m akonpaye yo. Mwen menm pèsonèl, m chwazi pa al pale ansanm avèk paske pou pozisyon politik mwen, pou e jan m ap fonksyone, m pa vle yon moun atribiye m avèk yon zòn paske m se Site Solèy. M pa menm ke m e m gen biznis mwen nan Boston. M se timoun ki fèt sou ray ki grandi nan Belekou. Mwen m panse Site Solèy se nan kè m li ye. M se pitit Site Solèy. M pa gen blòk, m pa gen zòn. Se sa k fè m pa vle pale avèk on grenn moun mwen menm pèsonèl pou m pran inisyativ pou moun pa di m se e on blòk m ap sipòte oublen si ansanm sitwayen ansanm notab nan zòn nan deside pou yo fè sa pou yo pale mwen m se premye moun kap eseye kolabore avè yo pou ede pou n wè kijan site solèy ka retwouve kalm li genyen ke popilasyon ap swete a. Chak jou m nan mouvman lari a paske depi se kote yap batay pou byennèt ap batay pou fè revandikasyon sosyal yo wap toujou jwenn Luma wap toujou jwenn ekip demaske a wap toujou jwenn ekip zanmi ki ansanm avè m pou n sipòte Tout revandikasyon kap fèt pou byennèt moun ki pi pòv yo, pou amelyore kondisyon vi moun. Se youn nan premye moun ki apiye mouvman pou gen sendika anndan pnh la. E fòk ou wè menm sou moto veyikil m gen, m gen stickers SPNH. Se paske m solidarize m ansanm avè yo, paske m estime 17 mil goud, 19 mil goud, 20 mil goud Pou yon moun kap bay sekirite ki gen zam nan menl si youn nan moun sa yo si youn nan polisye sa yo fanm ou byen gason ta gen 2 timoun kisa 20 mil goud chak mwa ka fèt menl men mou kounya la nou jodia nou ka nou 11 nou 11 nou sou 11 ou byen 12 m pa konnen nou sou 41 jou ke polisye yo di yo poko touche eske yon polisye ka viv konsa yon nèg ki gen zam nan kisa w lagel Moun ki gen zam menm bandi an ki gen zam nan li pa chwazi yon jou pou l pa gen kòb yon polisye kap travay chak jou yap voye pitit li tounen lekòl li gen pwoblèm maladi lè lap trake bandi li pa gen yon bon lopital si l ta pran yon bal li pa gen yon bon lopital pou l ale etène se menm kote avèk bandi lap trake yo si e menm bandi a wap wè bandi a on lòt bò ki gen chèn epi ou wè polisye a li menm ke menm bandi lap trake a epi e menm kote al kouche ansanm avèl se sak fè mwen menm m apiye mouvman sendika polisye yo pou yo fè revandikasyon yo pase e menm toujou nan lari a ansanm avè yo kit se lè sendika kit se lè seksyon 9 fantom ap òganize mouvman m toujou la ansanm avè yo poum sipòte yo paske m estime revandikasyon se revandikasyon ki nòb Paske depi yon moun ap batay pou kondisyon vi w chanje, m panse se sa k fè w moun. Depi w rete nan yon kondisyon, w ap asepte tout sa k bay, m panse se yon rès moun ou ye, paske w pa ka asepte tout bagay. Paske fòk ou batay pou kondisyon chanje, kondisyon pou yo moute ti kat yo, m asepte. E pwopozisyon sa a, reyentegrasyon 5 polisye ke yo revoke abitrèman pou pozisyon, e pa pou pozisyon politik, pou pozisyon sendikal yo, paske konstitisyon an di depi yon moun wap travay nan administrasyon piblik lan, Ou dwe ou ka sendike. Polisye yo se polisye sivil yo ye, e pa lame yo pa gen kout konjan di koutimas pou yo bagay se tribinal sivil la yo pral pran menm jan ansanm avèw menm jan avèw msye antanke sitwayen m panse tout sitwayen kap travay nan administrasyon piblik lan yo ka regwoupe yo an sendika se sa t fè revokasyon an revokasyon an son revokasyon ki ilegal m panse ke Wo kòmandman an epi Leta a ap retounen sou desizyon ke yo pran pou yo te revoke 5 polisye yo espesyalman yon fi ki toleran anpil, m renmen l pou bravo l ki se Yanick Joseph, m di l felisitasyon, m di l kontinye kenbe batay la pase batay la se batay la se batay pou byennèt li ye, se batay pou kondisyon vi yo chanje, m ba yo tout sipò m epi n ap toujou akonpaye yo sitou nenpòt. Pot lè Selman maladi ki ka fè m pa avè yo lè y ap fè revandikasyon yo. Prezidan Repiblik la akonpanye de ekip la mande dyalòg. Eske ou prè pou w al chita pale avèk Prezidan Repiblik la? Pa gen moun ki pa ta swete lapè atravè peyi a atravè kote wap bay paske se nan lapè se nan stabilite ki gen ki pou fè devlopman peyi a men prezidan repiblik la son moun ki toujou ap woule moun nan farin li pa premye moun ou tande kap di sa gen anpil moun ki di prezidan an se woule ou sot wè nan dènye gouvènman ke l moute la li kase kout negosyasyon yo son Gouvènman l monte de pwòp li menm, pa gen okenn konsiltasyon ki fè l malgre ka gen tèt lòt moun ki nan plizyè pati politik ki ladan l, m panse se dè zanmi, se alye l ki ladan l men m panse yon gouvènman ki t ap monte fòk ta gen yon konsansis minimal ki fèt pou wè ki jan n te ka aplani kondisyon e ensekirite, kondisyon sosyopolitik yo k ap ravaje peyi a. M panse se sa, m panse mwen menm m pa kòm se davi kòm se si yo ta rele m pou m al chita paske gen anpil lòt moun ki mye plase pase m ki gen nivo ki pi wo nan echelon politik la ki di prezidan an kase kout avèk tout negosyasyon ki genyen, tout antant m panse mwen menm. M pa davi komsi se prezidan ta rele m tap rejte envitasyon an. Laviwonn toujou nap fè yon ti laviwonn madam mesye nou prale direkteman nan 2 fenomèn kap degaje nan peyi a premyèman nan pwoblèm ensekirite a avèk fenomèn kidnapin nan kòman ou wèl antanke lidè.
M panse fenomèn ensekirite a son bagay ki ki ap ki ap fè yon moute la m panse se se sa ki enpeche devlopman peyi a m panse leta tou li patisipe nan fenomèn ensekirite k ap viv nan peyi a la k ap devlope nan peyi a m panse yon leta ki pa gen otorite yon leta ki p ap sèvi yon leta ki. jan m te ka di ki nan koripsyon m panse se baz e ensekirite li paske lè yon leta p ap tande lè yon leta p ap sèvi m panse li deja se yon fòm de ensekirite lè w gen se ensekirite sosyal yo lè w gen pa gen lapè nan tèt ou pa gen lapè nan vant m panse se yon fòm de ensekirite li ye ensekirite banditis kidnapin nan m panse kidnapin nan se yon bagay ki planifye li ye m panse pouvwa a se yon nan moun. se youn nan antite ki planifye fenomèn kidnapin nan. Paske lè w gen yon ekip moun ou t ap bay zam pou te nan fenomèn lòk peyi a pou ap de lòk peyi a, lò kòm si nan moman la pa gen lòk peyi yo bezwen lajan, ou pa peye yo, nèg yo ap chache lajan de tout lè mwayen. M panse se youn nan koz ki pwodui fenomèn kidnapin nan paske m panse fòk Otorite polisyè, otorite ki nan peyi a pran de desizyon klè pou palye avèk fenomèn kidnapin nan k ap ravaje peyi a. Bon, premye minis ki di w li antre nan biwo l avèk panse pa l, lè l soti l soti avèk panse prezidan, m panse se yon moun ki yon se yon rès moun. Misye pa moun, li pa gen karaktè, li pa gen, li pa dign pou l premye minis. M panse yon premye minis se meyè konseye Se nimewo m te ka di nan egzekitif la se nimewo 2, m panse se youn nan konseye prezidan pou l ta ye pou l ta di prezidan men sa n ka men sa ki pou fèt men sa ki pou fèt lè w di m ou sòti avèk desizyon prezidan epi w pa ka kòmante sa chèf di m panse misye se yon minab li ye se yon rès moun misye pa digne pou l te Premye minis, m panse fòk peyi a gen moun ki pou plase nan wo nivo yo nan spè leta ki pou pran desizyon fèm pou wè ki jan ka palye avèk sitiyasyon peyi a. M panse moun ki la yo, yo pa dign, yo pa gen karaktè pou yo palye avèk sitiyasyon peyi a ap fè fas la la. Nou pral tèmine piske nou pral rive nan bout emisyon Laviwonn. Yon mesaj pou Nasyon an. Pou tout moun kap gade w la, se kisa l tap ye moun ki nan diaspora? E map di tout moun se ann kontinye batay pou n wè kijan n ka amelyore kondisyon vi nou paske depi wap viv fòk ou batay si w pa batay ou pap viv paske lavi a rezime e fòk ou goumen pou w eziste mwen m panse se chak moun Nan tout peyi kote w ap viv mwen tou ap gade m la m di se ann batay pou n wè kijan nou ka amelyore kondisyon lavi nou kondisyon pitit nou pou n lè n mouri pou pitit nou pa kritike nou pou n di n kisa n te fè pou yo kisa n te konstwi pou yo m panse se e pandan n ap batay epi n ap konstwi avni pitit nou avni epi avni tèt nou. Donk nou ap remèsye mesye Lwima Lwijis ki se ansyen kandida Depite Site Solèy, ki se yon lidè politik tou, ki te reponn prezan pou n te kapab reyalize emisyon sa ki rele Laviwonn. Avan n ale, pa bliye abòne avèk chanèl YouTube Amerikenfo 7 la e pa bliye pataje emisyon an. Al like epi tou abòne avèk paj Facebook Ameriken Fo 7 la. Mèsi Mesye Luma le Juste. Mèsi Job, mèsi avèk kameramann nou, mèsi avèk tout moun ki pral swiv emisyon an, espesyalman moun ki nan dyaspora, moun ki nan entènot yo, tout moun an Ayiti, espesyalman Site Solèy lakay mwen, m gwo mo espesyal pou yo, m di yo depoze pou n ka repoze paske. Vyolans lan pa fè sans, zam pa konstwi, se nan dyalòg pou n konstwi. M panse si mete tèt ansanm, si chache bon jan antant pou n wè kijan n ka kreye yon meyè avni pou Site Solèy. Epi mesaj sa tou m pase l avèk peyi a tou, fòk nou konstwi yon bagay ansanm pou pitit pitit nou, pou pitit nou pa repwoche nou pou n di kisa yo te kite pou nou. Anpil lanmou pou nou, anpil moun k ap gade nou, nou di yo. Ann mete mwayen, ann konstwi tout sa n ka fè pou n wè nou ka kite yon Ayiti miyò pou pitit nou k ap vini demen. Mèsi. Donk nou pral nou pral tèmine avèk mo lidè a, ann depoze pou n ka repoze. Se te yon plezi pou nou te prezante w emisyon Laviwonn. Mèsi avèk kameramann nou Nickson. N ap kwaze pou yon lòt nimewo emisyon Laviwonn. Mèsi tout moun, a la pwochèn.